Se 2 pyès yo ye, 2 pyès diferan, e chak jwe yon wòl diferan, ou kapab wèl la nan desen sa la, kijan l montre li, se li men ki kote l plase sa, li se li rele level top, sa a rele flapè, men yo chak jwe yon wòl diferan, men yo mache ansanm, se 2 pyès ki kole ansanm. Mwen montre nou poukisa ou kapab chanje yon flapè oubyen yon level top. M ba w egzanp, level top sa li kase l kase, sa se yonn ki kase. M pran egzanp sa pou m kapab montre nou. E fi a fè a men menm. Poukisa ou kapab chaje li? Se lè twalèt ou ap koule. Mwen fèmen twalèt sa paske dlo a t ap koule ladan l. Nou pral tande. Malerezman li li poko ranpli dlo paske m te fèmen li. Wi tankou jan nou wè la, malerezman nou paka wè kote dlo ap koule. Se sak fè nou paka wè nan twalèt sa kote dlo ap koule se paske dlo a sòti nan mitan la. Gen twalèt ki dlo a sòti sou kote la, men gen twalèt se nan mitan an l sòti. Lè l sòti nan mitan ou pap kapab wè. Men w ka toujou tande dlo a kap koule epi twalèt la pa ranpli. Li pa ranpli epi dlo ap koule. Nou pral fèmen li pou nou kapab chanje fèmen dlo a pou nou kapab chanje e pou nou kapab men kote nou fèmen l la gen yon gen yon e sa yo rele nou rele li anglevann nou rele li anglevann nou kapab wè li li gen tout twalèt yo gen yon tib yo rele l konektò epi sa yo rele li anglevann yo rele sa s on tib yo rele li fleksib tou epi li genyen Angle van nan la. Yon van yo rele li arrêt d'auto. Se si gon bagay, ou kapab fèmen li. Nou fèmen li. Nou fèmen li. Ni lavabo, ni twalèt, ni evye genyen li. Wi. Sa se, tankou nou di, nou fèmen dlo a. Nou pral retire flapè a. Flapè sa li sòti fasil. Gen diferan tip de flapè. Sa li sòti fasil. Tankou nou kapab wè. Trè fasil ou retire li, se pa yon bagay ki difisil pou retire, e pou retire l nan level tank lan. Level tank mwen an pa gen pwoblèm, men lè m retire flapè a, m toujou tcheke syèj la. M tcheke syèj la pou m wè si l pa gen okenn bagay.

Selon lang wap pale a, ou kapab itilize plizyè. Si w parèt ou mande yon flotè, y ap ba ou sa a. Si w parèt ou mande yon flapè, y ap ba ou sa a. Ou mande yon filvab, y ap ba ou sa a. Se menm bagay la. Se selon kote w a ye a. Paske majorite fwa nan plonbri yo itilize prèske ni angle ni franse. Yo itilize tou lè de non yo. Nou pral. Lè w fin retire sa, ou oblije gade pou wè ki menm longè li ye. Fòk ou al avèk sa, li pi fasil. Li pi bon lè w al avèk menm nan pou w kapab achte li menm kalite a. Ou kapab wè la, se menm kalite yo ye. W ap wè yonn blanch, yonn yon ti jan woz, se paske lòt sa te nan dlo a lontan. Li kòmanse gate e li defekti a. Li pi bon pandan ou retire l la ou pran menm longè, menm longè a. Lè sa ou pa bezwen nan plede regle. Ou pran menm longè sa te ye a. E longè sa l te ye epi ou ou pran menm longè sa epi ou ratresi l. Ou antre l nan sa. Bon. Epi ou fini tou, w'al plase flakon menm kote an ankò l te ede w ye a. Sa e flape nèf la. M repete l menm jan ankò. Epi m antre li nan level tank lan. Trè sen. Epi m ouvè m ouvè dlo an ankò. Men kote nou ouvè dlo a, se li ki anglevann nan. Epi n ap kontwole. Paske fò w kontwole pou w wè si dlo a pap koule. Li gentan di m flapè m nan bon. Paske men dlo a kòmanse ap kouvri. Talè a dlo a pa t kapab kouvri. Li pa t ka moute l. M ap kontinye kontwole. Paske An fò mwen kontwole ki liv, ki ki nivo dlo ap ye tou. Byen ke m pa manyen okenn lòt bagay men pafwa ou konn ou konn annik touche l sèlman epi l tou li tou chanje li. Nivo dlo a dwe pi ba ke sa. Pase si dlo a pi wo, l pral tonbe anndan sa, w ap toujou pèdi dlo. Wap wè, anpil nan, gen anpil twalèt yo, yo ba w yon nivo la a. Yo ba w yon limit. Wap wè, limit wadè ekri, limit dlo a ekri la a. Wap wè l ekri nan anba la a. Men sa pa genyen, men sa pa ekri li. Men ou mete l pi ba. Toujou bat pou w mete l pi ba. Anviwon yon demi pous pi ba pou l kapab, pou dlo a pa monte, pou si gen yon ti devyasyon. Paske se aparèy li ye si ta gen yon ti devyasyon pou l kapab mal. Epi nou tcheke bòl nou pou nou wè. Nou byen gade bòl la èske pa gen dlo k ap koule. Si w vle byen si pou wè si pa gen dlo k ap koule, ou gendwa pase yon ti papye ijenik konsa. La yo, depi ou wè pa gen dlo k ap koule, li sèch, sa vle di pa gen, flapè w bon, jòb la gentan fini. Ou fini se yon bagay ki trè fasil li ye ou pa bezwen ou me ou ranplase rès bagay yo back se yon bagay ki trè fasil li ye ou pa bezwen peye yon bòs pou sa ou pa bezwen peye yon bòs pou pou fèl sak fè nou pa chanje e sak fè nou pa chanje level tank lan tankou m di w sa m te jis pran li pou m kapab montre w ke li mache ansanm avèk li banm montre w li ankò se 2 pyès ki mache ansanm sa li vin konekte anndan sa anndan twalèt la se konsa l vin li ye li konekte nan sa konsa. Sa konekte konsa, men fòm li vin ye anndan twalèt la. Se sa a. Lè w lè w floche li, li leve konsa, ou kapab wè mouvman an. Lè w chak fè yon peze twalèt la w floche li vin leve l. Li rale chèn nan rale li, li desann li. Se mouvman sa l fè anndan twalèt la. Men, pa m nan pa gen pwoblèm. E sa k fè m pa chanje li. M sèlman montre nou pou nou kapab wè yo de a mache ansanm, men kote w pral konekte chèn nan. Pa bliye, Nou di w se 2 pyès ki mache ansanm, si sa a gen dwa gen pwoblèm, w a chèche sa a ranplase. Si plafò pa gen pwoblèm, sa konn kase, m montre nou yon egzanp la, m sot montre nou yon egzanp, genyen la, sa se sa se egzanp kote l kase, sa a gen dwa kase, pyès sa a gen dwa kase, sa konn defektye nenpòt jan l ye a, ou ranplase li. Bon, se te tout sa m te gen pou nou jodi a. Pa bliye, nou aprann kijan pou nou kapab chanje yon flapè fasilman, se pa yon bagay ki difisil. Ou ka sèlman achte flapè w, ou demoute sak la a, ou fèmen dlo a, pa bliye pou w fèmen dlo a, apre sa pou ou achte flapè a, ou ranplase l. A la pwochèn, si w poko abòne, abòne avèk chanèl la pou yon lòt videyo konsa. Abòne, pataje l ba yon lòt moun pou w kapab aprann, epi a la pwochèn.